Yes! Thank you. M te pale m. Yes. Yeah. E, e, e sa, e sa l pral fè? Konsa. Sa e devye, yo devye l lout bò a. Yo pral fè l tounen pase l la ankò. Non. Byen, e m te di nou, m te di nou, e le mond antye te mèt kraze, nou mèt touye depi se moun ki gen kanal la pap kanpe. Mèsi dyaspora. M te di nou sa, m te di nou sa. Sa n ap gade la, wè sa n ap gade la, nou anvlop pa vre, nou anvlop e chaje lajan, ebyen banm di w, se pou dezyèm fwa. Sa fè dezyèm fwa dyaspora yo vini nan kanal la, yo pote lajan pou jounalis yo. Aprè yo fin pote lajan bay, yo pote bagay, konprann, yo pote bagay pou lòt enstans yo, pou bòs yo, pou bòs yo, yo pote lajan pou, yo pote lajan pou kanal la, ou konprann, yo pote lajan pou. Bisap yo wè sa map di w lan e jodi a banm di w bagay la te vrèman bon bagay la te vrèman bon nèg yo pote nèg yo pote e dyaspora pote deyodoran nèg yo pote yo pote deyodoran pou nèg Bsap yo wè sa map di w dyaspora antouka frè ou konnen ou konnen papa degaje w m pa konn anyen. Ou konprann? Pa gen pwoblèm. E so, jan w ap gade l la a, yo pote pafen, deyodoran pou nèg Bsap yo. Ou pa gen pwoblèm. Yo! Yo! Yo! Yo! Gade! Lòt la se. Ou wè sa m ap di w la? Sa vle di sa se dezyèm fwa nèg yo pote kòb pou jounalis yo ok li te mèt konsa janl ye a papa li bon mèsi anpil jounalis bon bagay ou konprann sa mèsi anpil dyaspora bon bagay mwen te di nou mèt touye tout moun ki nan komite a touye tout moun kap pale kanal la pap janm kanpe nou konn se manti gade pou nou wè eske nou wè. La a se kote dlo a li menm li pral koule a menni menni cheri la a se kote dlo a pral koule a ok e la l pral koule a ok la l pral sòti kote wap gade fè yo lòt bò a konprann sa map di w lan mitan epi lap koule la ok yo pral pete sa la epi lap koule la li pral la ok yè yon bagay konsa l pral ye. Anben me men ni Jodi an me koman yo ye men koman yo ye travay la ap mache trè byen diaspora ap rantre diaspora ap pote bagay diaspora li li menm yo pa vin fèmen frontyè diaspora pa vin fèmen frontyè diaspora vini pou kanal konprann diaspora vini pou kanal diaspora pa vini pou frontyè pandan nèg yo yo menm yap ouvè frontyè yap fèmen frontyè yap fè kaka lotbò a konprann sa map diw lan yap fè kontrebann fè tout afè yo. Ebyen diaspora li menm yap vin pote sipò bay moun kanal yo bay bòs yo bay bsap bay jounalis yo ou konprann men yo cheri men yo men bagay la men bagay la alò tiga santimantal bon bagay ou konprann sa map diw lan e map envite nou pou nal koute yon bèl mizik nwèl ou konprann e sou youtube la tit la se ton nwèl sove ayiti. Ton nwèl sove ayiti bon bagay antouka e koutwazi e de dabèl cheri bon bagay konprann dabèl pwodiksyon bon bagay antouka e m salye e kirikou news afè pam toutan bon bagay m salye tout lòt nèg yo bon bagay ou konprann e ki toujou la avè nou bon bagay meni cheri meni men kote ba yo prale wè wè wè nou wè sak e konsal te ye wi lèl potko fèt. Men la kounya la nou pral pete sa epi pou nou travèse chuppp la men bagay la men bagay la ou konprann men bagay la cheri men meni meni lòt semèn yo la bagay yo fini lòt semèn yo la nap kontan ou konprann eh nou pap ka konprann nou poko ka konprann men ti sak rete yo se bare foupp pap padap ou konprann pason beton koule yo rrrr rrrr. Yon bagay konsa epi nou fini. Ou konprann? Se konsa l ye. Antouka men travay la cheri. Bon bagay. Bon bagay. Jodi a e konsa l ye. Ok. Mèsi anpil. Mèsi bokou dyaspora e ki te pote anpil bagay. Ou konprann? Sa fè nou plezi. Toujou fè sa dyaspo. Toujou fè sa dyaspoko. Bon bagay cheri. Ou konprann? Bon bagay.